Allo bonswa tout moun sa depan kote wap gade video a jodi a 30 janvye 2024 la mwen vin fon ti pale avèk pèp mwen an pèp ayisyen an. E nou gon revolisyon nap fè Revolisyon se pa antre voup voup Al fè bagay yo pou bagay yo mal pase apre sa pou yo vin kritike nou kòm kriminèl E nan revolisyon an nou pa vle san koule Gen anpil moun ki ta vle ke pou ansyen senatè Guy Philippe pran besap antre pòtoprens al fon beny de san men se pa sak nan tèt nou mwen voye nouvèl sa bay pèp ayisyen an pran pasyans si nou viv 200 ane nan koripsyon men koripsyon pa ka kraze nan yon jou e sa m ka di nou Ariel ap jwe tout zèl kat li li genyen pou l ka kraze revolisyon an men revolisyon an pap ka kraze paske ou pa wè lè 2 boksè ap goumen. Sa ki tire plis kou a se li kap pèdi. Ariel lap tire kou lap tire kou lap tire kou men lap tonbe kanmenm. Lap tonbe. Pèp ayisyen an jan nou wè dyaspora te sipòte nou nan kanal lan, rivyè masak lan e menm jan an tou dyaspora ap sipòte revolisyon an. E byento. Nap potoprens byento nou pa retire ariel nan tèt pouvwa men se pa nan yon beny de san ou wè menm ariel li pa merite lanmò ariel son nèg pou nou arete pou nou metel nan prizon poul jije pèn li e nou pa dwe ni touyel. ni ekzile l. Ariel, Nou prale n ap arete l, n ap mete l nan prizon pou l jije pèn pèn li. Se pa pèn de mò. Nèg sa yo, lè w touye nèg sa yo, ou retire yo nan soufrans. Men nèg sa yo se yon kote ou mete yo nan penitansye nasyonal menm jan avèk tout gang. a sapat yo yo pran yo mete nan penitansye nasyonal sa vle di ke Ariel mèt si misye pa demisyone misye pa remèt pouvwa se nan penitansye l pral ye men mwen di pèp mwen an pèp ayisyen an pa boule pa kraze nou pa gen deja Nou pa gen lopital. Nou pa gen lekòl. Nou pa gen komisarya. Pa ale boule komisarya nou yo. Pa ale boule lekòl nou yo. Pa ale boule lopital nou yo. Paske ti sa nou gen yo, yo pa menm kont pou nou menm. Pa boule yo. Ay si nou boule yo, se bat n ap fè. Men, annou avanse ansanm pou n al. Pran Ariel nan tèt pouvwa ki pa pou li a. E pa okipe okenn lidè k ap di nou al boule, al kraze, yo menm y ap repare. Valè tan nou la, kisa w wè t kraze ki repare Ayiti? Depi yon bagay kraze Ayiti li kraze nèt. Kisa te nan tranbleman de tè a tout bagay leta ki te kraze ou jan m wè yo repare. An nou pran egzanp ou wè palè nasyonal rekonstwi? Non. Palè nasyonal pa rekonstwi. M mande pèp ayisyen an pa koute yon lidè ki di nou al boule al kraze sa pa sa pa nan enterè nou. Pran syans nou, met tèt nou sou epòl nou, manifeste. Polis ak polis ap tire sou pèp la, polis la ou gentan pa ou pa nan plas ou. Map mande bsap, polis nasyonal la, fòs lame dayiti, 3 enstans sa yo nou genyen an, yo pa youn pa dwe anfas lòt. Youn pa dwe anfas lòt. Bsap, Polis Nasyonal, Lame, se frè nou ye. An nou goumen pou nou sove Ayiti. Ayiti se pou nou l ye. Ayiti se pou pitit nou. Ayiti se pou madanm nou. Ayiti se pou manman nou. Ayiti se pou papa nou. Ayiti se pou nou l ye. An nou goumen pou nou sove Ayiti. Pa koute lidè ki pou di nou ale boule kraze. Mantalite sa yo nou genyen, nou dwe kite yo pa al boule ki sa pèp la genyen tout sa t fèt pou ayiti se pou ayiti li ye pou nou l ye pa al boule yo pa pran machin leta pou nou boule pa al boule komisarya machin leta se pou nou l ye e konsa konsa nap rive si nou te gen yon machin n achte yon lòt lè nou pran pouvwa n achte yon lòt n a gen 2 si nou te gen 2 machin lè nou pran pouvwa n achte yon lòt n a gen 3. Pa boule sa t pou leta ye pa boule byen leta byen leta se byen pa nou l ye si yon nèg nan koripsyon l gen yon kay pa al ba l dife lè nou pran pouvwa a kay sa n ap fè l fè yon klinik si yon nèg nan leta gen yon machin pa boule l. Nap pran machin sa pou nou fèl fè transpòte piblik oubyen nou vann li nou mete kòb la nan kès leta pou fè lekòl pou timoun yo. Tout lekòl ki te kraze yo pou nou rekonstwi yo. E mesaj sa yon patizan ki fè pati revolisyon voye bay mond la. voye bay Ayiti. E, pa okipe anbasad ameriken k ap di kreyòl pale kreyòl konprann. Si anbasad ameriken pa vle nou fèmen anbasad la, pito l met bouda l on kote. Pito l met bouda l on kote. Afè pale kreyòl konprann kreyòl, kreyòl konprann nan, nou pa nan bagay sa ankò. Menm jan Boukifina Faso te fè a, nou ka fè l tou nou menm Ayisyen. Nou ka fèmen anbasad yo, nou di nou pa bezwen anbasad yo fouye bouch nan afè Ayiti ankò. E nou menm, desten nou, se nan men nou l ye. An avan, an avan, an avan, revolisyon an p ap kanpe. Mèsi anpil, pèp Ayisyen an.